Alelouya. Mhm. Mwen soti sou kè mwen pou mwen pote de konsèy pou nou. E, Pè de glwa se pou nou beni, se pou nou glorifye. M panse ke m ap pale un peu de intimite, intimite avèk Bondye. Se tou a lidè yo ki pral gade zoom sa lè Bondye rele w. Pa janm neglije entimite w avèk Bondye. Si w vle reyaji, li pa pwoblèm ou ka ouvè mikwo w pou w si w vle di amèn. Bondye voye kelke konsèy pou mwen, e m ap pataje l avèk nou. Akoz ke mwen gen mwen antre nan 40 jou de priyè e de jèn, e Dye di m men pou ki rezon, men pou ki rezon, men pou ki rezon. La Bib di konsa, m panse n ap pran kelke.

Labib di konsa ke, Men, men repwòch mwen gen pou m fè ou, koulye a ou pa renmen m jan ou te renmen m anvan. Kòman yon moun ka pa renmen Bondye jan l te renmen l oparvan? Pèdi premye lanmou ke yon moun gen pou Bondye, se lòske ou sispann pratike zèv ke w te konn fè oparvan yo. Èske w la avèk mwen?
Se lòske w sispann pratike sa ke w te konn fè a. Pou Bondye te leve w, si w te konn toujou nan lapriyè, w te konn toujou ap jèn, w te konn toujou nan konsekrasyon, nan konsantrasyon, nan kontanplasyon avèk Bondye. Le jou ke w pa fè premye aksyon ke w te konn fè yo lè w t ap mande Bondye gras lan, le jou ke w fin jwenn gras lan ou sispann fè aksyon sa yo, la a ou gentan ap pèdi premye lanmou an. Alelouya! Ou la avèk mwen? Amen. Amen. E labib pale nan je kwa nan egzod si m pa twonpe mwen istwa moyiz avèk pèp e izrayèl la labib e bondye te voye pandan pèp la ta plen grangou nan dezè a e bondye te voye lamann pou yo pa vre
amen
e pou m ka ale pi rapid m pap gentan pran tout tèks yo seman avèk nou e gen yon pati nan lamann lan Oubyen la manna an gwo, lòske l pa nan prezans Bondye, li ka sèlman fè venkatrèdtan. Apre sa, l ap pouri oubyen l ap gate. Men lòske la manna an rete nan prezans Bondye, li demere etènèlman. N ap pran egzanp yon pwason osi. Lè w retire yon pwason ki fèt nan dlo, ki dwe rete nan dlo, lè w retire pwason sa a nan dlo, si ke w pa fè yon akwatik pou li, pou w mete l nan dlo, Pou l viv l ap mouri. Paske nati li e sa k kenbe l an vi se dlo. Sa ki kenbe lamann lan an vi se prezans Bondye. E nou chak k ap viv nou son kado paske lamann lan ki son kado, lamann lan ki son don ke Bondye te fè avèk pèp lan lòske te grangou, lamann lan ki son pwovizyon diven. Ok? Men lamann sa poul rete, poul gen durabilité fok li rete nan prezans divin an ki voyel la. Alelouya. Ou la avèk mwen, pa vre? Se menm jan nou menm nou son lamann osi. Nou se son dè don nou menm apôtre. Profèt, Doktè, Evangelist, Pastè. Alelouya. Ou la avèk mwen? Amen. Nou se yon don. M kapab di nou se yon lamann. Nou se yon kado ke Bondye fè a disip li yo. A kretyen yo. Ou la avèk mwen? E pou lamann sa ke nou ye a, li toujou rete an vi, fòk nou toujou rete nan prezans Bondye. Paske lejou ke yon lidè dekonekte l avèk diven an, avèk Bondye ki te voye l la, lejou ke li soti nan entimite ak Bondye, lejou ke li brize relasyon alyans ke Bondye te gen ansanm avèk li a, lejou lidè sa fè sa li se yon lidè ki mò. E sa k fè gen yon mistè Apot Robè Simeyon te bay ki se le mistè de katreven ven. Yon lidè ta sipoze pase ven pousan tan l avèk asanble a, men l ta sipoze pase katreven pousan tan l avèk Bondye. Yon lidè ta sipoze pase plis tan l avèk Bondye ke lòm, oubyen ke avèk asanble a. Pase menm Jezi Kris wap wè lòske l nan asanble a men gen yon moman ke l soti nan asanble a, li soti nan foul la e li ale nan entimite avèk Bondye. Alelouya! Èske w la avèk mwen? Amen!
Le jou ke ou menm lidè, ou menm ki pwofèt, ou menm ki apot, ou menm ki doktè, evanjelis, ou menm ki nan chantre, ou menm kap fon travay, ou menm ki gon ministè nan men w kèlkonk, ou nan ministè de delivrans, mwen vin fè w konprann ke ou pa Dye. E sak fè labib deklare ke li di ke malè a yon moun ki pran plas Dye nan lavi yon moun. Eske w la avèk mwen? Amen.
Si ke w pa priye pou moun, sa pa vle di ke moun sa ap mouri pou sa, si Bondye pa te mandate w. Si m pa priye pou moun, sa pa vle di ke li pa p delivre. Pase souvan fwa nou pase plis tan ap resevwa moun, nou pase plis tan dan le ministè, non sèlman nou pa relasyonnen avèk Bondye. Li pa li pa li pa kòrèk ankò e relasyon avèk fanmiy ou, madanm ou, pitit ou, li pa kòrèk ankò. Pase e tandike premyeman ministè a se nan fanmiy lan ke ke li kòmanse. Èske gon moun ki ansanm avèk mwen silteplè? Amen. Mwen pale avèk plizyè lidè ki ki ale lontan, ki deyò lontan, lontan lontan, k ap evanjelize, k ap ministre, men ki pase mwens tan avèk Bondye e gen lòt pa janm tounen menm. Sa k fè dènyeman mwen sonje e se te an 2025 oubyen nan nan fen rantre 2026 lan, Bondye te rele m nan entimite e m t al pase yon 7 jou de jèn e de priyè avèk Bondye e mwen te mwen te kòmanse ekri mwen te kòmanse ekri mwen te di mèsi Sentespri mwen te di salut Sentespri paske ou envite m rantre ankò mèsi paske ou ban m privilèj sa paske gen anpil ki sòti ki pa rantre Se vre.
paske pandan Bondye e se tankou se yon timoun ki pa sòti fasil sè Lizèt Se lè vre. timoun sa pa sòti nan lari fasil Mwen lè jou ke l mèsi. resi yon ti libète pou l sòti li pa mande rantre. Se vre. E gen anpil lidè sa ki rive yo. Le fèk yo poko, yo poko te konn gou asanble ya. Yo poko te konn gou avans profèt, avans apotre, avans pastè. Le fèk yo poko te gen gou avèk la glwa. Paske lòske ou nan etimite ou plis brize ko jou la glwa. Paske lòske ou nan etimite avèk bon Dieu, ou pa grandi. Amen. Lè w nan entimite avèk Bondye, Bondye pa grandi, Bondye pa leve w, men Bondye rabese w. Paske li di moun ki leve tèt li, l ap bese l, e moun ki bese tèt li, l ap leve l. Pou Bondye leve w, pou w jwenn elevasyon, fòk Bondye bese w dabò. Sa k fè yon moun lòske w al nan rankont avèk diven an, lòske w al nan rankont avèk Bondye, w ap santi ke lè w, e sa k fè gen anpil nèg pa renmen rankont avèk Bondye. Paske lòske yo nan rankont avèk Bondye, etikèt lan yo pèdi l. Wi. Mhm. Ou pa jwenn Amen. avans ap. Avans pou fèt. Ou pa jwenn avans pou fèt. Non, non, non. Avans pou fèt. Se la priyè, se brizman, e se moman sa ke ou gen konba, tout konba la chè. Paske la Bib di konsa, apre bon, apre Jezi Kris te fin batize, e Lespri de Dieu te pouse Jezi nan dezè a, pou et tante pa Satan le Diable. Sa di pandan w nan entimite an, pandan w ap jene a, se lè sa lachè ap deklare w. Se lè sa espri de Amen. mastibasyon ap deklare w. Se lè sa espri Mm. dadiltè ap deklare w. Se lè sa lespri de fònikasyon ap deklare w. Se lè sa Jezabèl ap Amen. deklare w. Se lè sa piton Mm. ap deklare w lagè. Amen. Paske lè w swa nan entimite avèk Bondye, paske nan tèt lòm lan gen 5 vwa kap pale ansanm avèk li. Menm jan moun gen kapasite pou l tande lavwa de Dye, moun sa gen kapasite pou l tande lavwa di dyab osi. Èske moun ka di m avanse? Avanse pwofèt. Men sa pa yon rezon pou w inyore entimite w avèk Bondye. Paske lejou ke pwason an sispann nan dlo a l ap mouri. Bondye fon apèl avèk chak lidè ki deyò lontan. Bondye fon apèl de entimite ansanm avèk nou mesye. Madam byen m pa konnen. Li lè li tan pou antre nan entimite avèk Bondye. Sa fè lontan ou sou tiktok lan. Sa fè lontan ou sou zoom lan. Sa fè lontan ou sou whatsapp lan. Sa fè lontan ou sou youtube lan. Sa fè lontan ou sou ou sou ou sou ou sou ou sou Google meet lan. Sa fè lontan w ekspoze nan ministè a. Sa fè lontan w nan tabènak la. Sa fè lontan ke w nan tabènak la. Men ou pa janm retounen al nan entimite avèk Bondye. E Bondye rele w nan entimite. Sa fè lontan w ap di ensi pa Letènèl. Men ou menm ou bezwen ensi pa Letènèl osi. Men ou menm ou bezwen yon mo de Dye. Men ou menm ou bezwen konnen la panse de Dye. Paske lòske w vle konnen la panse de Dye, se pa nan foul la pou w rete, men se nan entimite pwofon avèk. Bondye. A la manyè de Moyiz. Paske a chak fwa ke pèp la ap plenyen nan tèt Moyiz, sa Moyiz fè, Moyiz pa rete nan asanble a. Moyiz pa rantre nan foul la. Men Moyiz ale o pye di Mèt. Moyiz ale nan pye diven an. Moyiz ale nan pye sila ki te rele l la. Ou menm, ou gon konba w ap mennen nan asanble ou. Ou gon konba ke wap mennen nan ministè ou. Foul la leve kont ou menm. Min asanble a leve kont ou menm. Se pa asanble a pou kont, men se nan pye Bondye pou retounen pou al di Bondye what's going on? Amen. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa kap pase God? Lorsque ou vle konnen la pensée de Dieu, se pa nan foul la pou rete, men se nan intimite pou al avèk Bondye. Gen anpil kretyen, gen anpil kretyen. Ti yo ki santi yo day espirityèlman, ki santi yo vid, voye yo nan asanble a. Se voye yo nan jèn. Se voye yo nan, si legliz lan fon pwogram de 40 jou, yo la tou le 40 jou yo. Men apre 40 jou sa yo stil santi yo vid. Yo stil santi yo pa gen, yo stil santi yo pa gen e sipò a lenteryè yo. Paske m pa fè apèl sa. Pou devalorize moun ki nan asanble. Paske apot Pòl di konsa ke li di, Pa meprize asanble yo. Pa elwanye asanble yo. Asanble a enpòtan. Men li menm tou li fè apèl tou pou nou jene. Pou nou nan, pou nou fè vèy de nwi. Pou nou gen entimite avèk Bondye. Alelouya. Èske m ka vanse? Èske m ka vanse? Anvan Si ke tout moun. sa fè lontan ou nan lari, ou toujou ap bay, men ou menm ki lè ou resevwa? Hmm. Ki lè ou Vid. resevwa? Ou vid. Ou santi ou vid. Yes. Ou santi ou vid. Sitou Hmm. sila ki Etazini yo ka fè plizyè job. Apre Hmm. job lan ankò wal nan wal nan ministè. E lè ou antre nan Hmm. ministè ankò pafwa men mesaj ou pa gen tan pou Pas gen prepare, tan pou se swa prepare. Te kwa preche, se sou abilite kwa pansenye. Pase ou pa gen tan pou konsakre, ou pa gen tan pou kontanple, ou pa gen tan pou pase tan avèk Bondye. Ou pa gen tan pou konsakre. Men Bondye vwe mdou konsakre li lè li tan pou chache fasli. Pase plis tan avèk Bondye mwens tan avèk pèpla. Sim pa priye pou moun, moun sa pap mouri. Sou pa priye pou moun, moun sa pap mouri. Si ke w pa fè jès avèk yon moun, paske w pa Bondye. Se vre ke l di nan le Som 82 vèsè 6 ke nou se dye, men sa se yon lòt kontèks. Se pou nou ka sispann konpòte nou tanke lòm. Amen. Se pou nou ka konnen idantite nou. Men tout pitit gon papa. Tout pitit gon papa. Okenn pitit pa fè tèt li. Ay. Tande byen, Kris te vini, li di nèg yo konsa plizyè repriz, mwen pa vin la m fè volonte e pèsòn dot ki se Bondye, ki se volonte papa m. Menm volonte pa m pa vini m fè. Men sa fè lontan, ou tèlman nan lari sa fè lontan ke se volonte w ap fè. Se sa k vin nan lespri w fè, se sa k vin nan panse w fè, men se pa sa Bondye di w fè ou fè. Li lè li tan pou tounen nan intimite avèk Bondye. Gen anpil nan nou nou sòti pou mouri. Gen anpil nan nou nap chèche, nap chèche lòt òm de Dye pou ki poze nou lè men. Wi sa, wi sa enpòtan. Wi, wi m respekte sa. Wi ke m kwè nan transfè de gras. Gen gras pou jwenn son, son, son lòt pou ki ba ou l. Men gen gras pou jwenn tou se nan intimite an. Asanble a enpòtan paske se te nan asanble a ke apot Pòl avèk Banabas, Sòl avèk Banabas te ye, e ki fè Lespri de Dye te di nèg yo pandan yo t ap jene konsa, yo di, Lespri de Dye te di yo konsa ke mete, mete Sòl avèk Banabas a pa pou mwen. Alelouya! M pa kont lòske w nan asanble a, men mwen vin di w konsa ke w pa ka pase katreven pousan tan w nan asanble a vin pou w site avèk Bondye. Li pa bon. Ou dwe pase plis tan avèk Bondye. Menm si w sot fè sèk. Nan fè sèvis se vre, men lòske nan fè sèvis nan sa nan fè, nou pa priye. Se sou TikTok nan li. Sa l gade videyo, sa l fè lòt bagay. E konsa ou santi ke, ou kòmanse santi ou ke ou vid. Ou kòmanse santi ou ke ou day. Ou santi ke gras lan, menm gras ke ou te gen, ou santi ke l pa la ankò. Si ministè ou. Si asanble a gen yon pwogram de 40 jou, si asanble a gen yon pwogram de 30 jou, si asanble a gen yon pwogram de 3 mwa, si ke w rate kèlke jou nan 3 mwa sa oubyen nan 40 jou sa, sa pa vle di ke ou peche pou sa. Èske w la avèk mwen? Èske w la avèk mwen? Amen. Eske eske nou la avèk mwen? Mla.
Gen moun ki panse si legliz la fon pwogram, si l pa nan pwogram lan tout jou l pap santi l beni Bondye pap vizite l. E souvan fò w fè tout jou al nan pwogram lan ou pa santi anyen. Ou pa resevwa anyen. Bondye di konsa, Mwen se yon Dye ki jalou. Waww! Kote m te wè tèks sa a? Kote m te wè tèks sa a, Sentespri? M t ap medite nan tèks sa a, Bondye di ke l se yon Dye ki jalou. Hum. Èske gen yon moun ki ka fè m sonje kote m te wè yon tèks konsa? Ok. Egzòd chapit 20 vèsè Egzòd chapit 20 vèsè 5 Lè Bondye t ap bay a Moyiz dis kòmandman yo. E li te di konsa ke pèp nan pa dwe, e li di konsa ke, bon n ap kòmanse depi nan, nan vèsè premye a, Bondye pran pale li di, Se mwen menm Seyè a, Bon an, ki te fè nou soti nan Ejip, kote nou te esklav la. Piga nou gen lòt bondye pase mwen menm sèlman. Piga nou janm fè ankenn estati ni ankenn pòtre ki sanble bagay ki anwo nan syèl la, osinon, bagay ki sou latè ou ankò nan dlo anba tè a. 5, Li di ke piga nou adore yo, ni piga nou nou sèvi yo. Paske mwen menm, Seyè a, Bondye nou an, mwen se yon Bondye ki fè jalouzi. Lè yon moun rayi m, mwen fè pitit li, pitit pitit li, ak pitit pitit pitit li yo. Èske w la avèk mwen?
Men, Bondye son Bondye ki jalou men frèz e sè. Bondye pap kontan ansanm avèk ou pase plis tan avèk lòm lan pandan ke ou inyore l. Pandan ke ou desvalorize prezans li. Pandan ke ou devalorize entimite w ansanm avèk li. Eske w la avèk mwen? Èske w la avèk mwen? Èske nou la avèk mwen? Mwen renmen vèsyon fransè a. Li di ke tu ne te prostènera pwen devan èl, e tu ne lè sèvira pwen, ka mwa, Letènèl, ton Dye.

Eske konn kap tande mwen. Amen. Bondye son Bondye ki jalou. Sispann zonbifye pa de lidè. Sispann zonbifye pa de lidè menm tan yo pa pran pou yo antre nan retrèt. Menm tan yo pa pran pou yo pase tan avèk Bondye. Men chak jou, chak jou, chak jou, yo gon pwogram 24 su 24, 7 sou 7. Yo pa pran tan pou al travay e yo ap egzije w fòk ou bay ofrann. Hum. Video sa ka fè pale anpil wi. Men erezman, lè zye de Letènèl e pakou sou la tè, e, e son pa- e pakou sou la tè e sa men sou mwa. Men Bondye sou tèt mwen. Li wè m pou sa ke m, pou sa ke l wè m di w la la. Des leaders ki gen program 24 sur 24 legliz lan ki pa gen menm tan pou yo prepare pwogram lan byen, ki pa gen menm tan pou yo pase tan avèk Bondye, pou yo konnen la panse de Dye, se kisa Dye vle fè nan sezon an, kisa Dye vle fè nan mwa a, kisa Dye vle fè nan jou an, yo egzije w pwogram lan e fòk ou vini. E lè w vin nan pwogram lan fòk ou gen ofrann. Gen nou ki fè nenpòt 2 a 3 ofrann pa jou. Men yo pa ba w tan pou al travay. Bay ofrann nan se byen, paske ministè a bezwen lajan. Men fòk ou kite pèp la al travay tou. Ou menm tou fòk ou gen tan pou pase tan avèk Bondye osi. Mwen menm le jou ke m sispann gen tan avèk Bondye m pap gen tan pou ministè m. Pa gon moun ki tande mwen la. Le jou ke m pa gen tan m pase tan avèk Bondye m pap jwenn nou osi. Paske Si m pa gen tan mal kominike avèk Bondye antanke pwofèt de Letènèl, antanke bouch Bondye, m pap gen tan pou ou tou. Se non sa m pral di w lan li pral li pral se swa kèl son pawòl ki soti pa pa abitid, se swa kèl se swa ke son son son son son pawòl ki ki soti pa abilite. Tèlman yo pa gen tan pou yo prepare ansèneman, yo yo yo vin oblije ap preche w chak jou. Tandike ou pa preche kretyen, men w ansenye kretyen.
Amen.
Nan Mak 16, Jezi Kris deklare li di konsa ke ale patou sou latè, al preche labòn nouvèl. Men li pa di al preche a kretyen yo, al preche a payen yo. M poko janm wè Jezi tap preche disip yo. Jezi te preche foul la, men Jezi te ansenye disip yo. Ay, paske, oh my God, eske m ka avanse? E sa k fè Jezi te souvan pale pa parabòl lòske l di yon bagay nan predikasyon an. Paske lè moun ap preche sou tèt li, lè l di yon bagay li pa gen tan pou l dekòtike sa ke l di w lan. Li tankou son parabòl ki tonbe nan zòrèy yo.
Alelouya!
E, menm disip yo pa te konprann. Apre sa, li rele disip yo, li mete yo apa, epi li di, Men sa m te vle di. Men sa m te vle di. Sa se ansènyeman. Di avèk mwen ansènyeman. Ansènyeman. Di avèk mwen ansènyeman. Paske si m ap plede preche, m ka di plizyè pawòl. Gen de pawòl ke m ka di ki ka fè de bòz menm, paske m pa gen tan pou m esplike l. Men si ke map anseny yo map gen tan pou m ka dekòtike chak vokabilè ke m ba w. Alelouya. Èske w la avèk mwen? Amen. Men kòm mwen pa te vini pou m fè anpil tan, m panse ke mesaj lan pase e m panse ke lap arive touche moun li ta sipoze touche. Si gen yon konsèy ke m ta bay tèt mwen, e si gen yon konsèy map bay tèt mwen antanke jèn, ki ankò jèn, pa devalorize entimite w avèk Bondye. Si gen yon konsèy map ban nou, Pa va pa devalorize tan nou avèk Bondye. Pase tan avèk Bondye. Pase lòske w pa konnen Bondye ap ban w Bondye. Se sak fè relijyon ban nou Bondye. Èske w la avèk mwen? Lòske w pa gon rankont pèsonèl avèk Bondye, relijyon ap ban w Bondye. M pa m pa vini, m pa kont asanble. Èske nou konprann mwen sildeplè? M pa kont asanble. M pa kont asanble. Men mwen vin di w, pandan ke w pa p meprize asanble w lan, men pase tan avèk Bondye osi. Pa kite travay la kenbe w nan kòlè twòp. Bondye pa p janm ba w yon bil ki twòp pou ou, sè Lizèt. Bondye pa p janm ba w yon bil ki twòp pou ou, sè Ketli. Pou ki fè w pa gen tan pou priye. Humm. Ak moun kap achte bèl machin yo. Ak moun kap achte bèl mezon yo. Apre ou fin achte bèl mezon epi vi kretyen li day. Bondye pap janm mete w nan yon sitiyasyon pou w pa ka pase tan ansanm avèk li. Jezi, menm si ke w gen pou w ale sou lakwa. Alelouya. Jezi, menm si ke w gen pou al, menm si ke w gen pou al soufri. Menm si ke w gen pou al peye yon pri ke w pa ta menm sipoze peye menm. Men pa konpasyon ke w pral peye, ou pral, ou pral, ou pral, ou pral, ou pran fado sa, ou pral peye pri sa. Men avan w al de. Pase de tan nan lapriyè. Pase de tan nan entimite. Pase de tan opye di Mèt. Alelouya. E pandan w ap pase tan nan lapriyè a Jezi Kris, sitiyasyon sa ke w pral afwonte a, Pwoblèm sa pral vini sou lavi w lan. Koup anmè sa ke w pral bwè a. Avan ke li pase map gentan voye, map gentan voye Moyiz e Eli pou kòm zanj pou ki vin di w, pou ki vin ansenye w sou lanmò sa ke w pral pran. Eske w la avèk mwen? Eske w la avèk mwen? Lè w nan yon sitiyasyon ki difisil lan, se pa lè sa pou w devalorize prezans Bondye. My God, map pran moun la. Lè w nan yon sitiyasyon ki difisil la, se pa lè sa pou w abandone Bondye. Se pa lè sa pou w dakò w paka priye. Paske se lè sa pou w chache fas Bondye pou w konnen kisa m dwe fè. Oh my God! Yes. Mwen pale avèk yon moun la. Amen. Se lè sa, se lè sa pou w chèche konnen ki sa ke m dwe fè. Se lè sa pou konnen la volonté parfaite de Dieu. Eske sa m ye a Job, eske sitiyasyon sa ke m ye la, m li ye a Job, eske se volonté Bondye, eske se Bondye ki bay sa t aksè pou l touche m, oubyen eske son, eske son atak familyal. Humm.

Humm koba rasi dele de gavaya shke pradi soy dele de vaye kaba ye izo veve li de gaba yonn nan fas ou k fè w santi w day spirityèlman yonn nan fas ou santi loske pwoblèm yo komanse monte sou ou ou komanse santi w ke se kom kwa ou gon bagay ki kenbe w nan kou kap toufe w se paske pandan w nan pwoblèm lan se pandan sa ke w pase ou pa pase tan avèk Bondye. Kal la bib deklare ke tout e posib a seli ki kwè an Dye. Menm lè wap pase moman ki difisil, se lè, se pa lè sa pou elwanye Bondye. Se lè sa pou chèche Bondye. M santi pou m repete sa pou yon moun ankò. Lòske wap chèche Bondye, se moman sa pou fè sakrifis. M ta pale de sakrifis yè swa. Sakrifis, sakrifis, sakrifis, sakrifis. Apot Pòl te gen mwayen. Èske moun gen avèk mwen? Apot Pòl se te yon nèg de sajès. Apot Pòl se te yon nèg, zanmi l se te wa, se te nèg ki rich. Sa di kan menm apot Pòl te gen mwayen, sè Lizèt. Èske w la avèk mwen? Èske nou la avèk mwen? Amen.
Men, pandan apot pandan apot Pòl kwaze avèk Jezi Kris, pandan apot Pòl kwaze avèk Bondye, bon, ban m pale, ban m di Sòl. Sòl te se t on nèg ki te saj. Sòl se t on nèg ki te gen mwayen. Men, pandan ke li kwaze avèk Jezi Kris, ke lavi l pral transfòme an apotre Pòl, li konsidere, men frè e sè, Tout sajès ke l te gen yo. Tout konesans ke l te gen yo. Tout konesans entèlektyèl ke l te gen yo. Tout konesans, tout lajan ke l te gen yo. Li konsidere tout bagay sa yo, eskize vizaj nou, antanke pou poupou. Mwen vin di avèk yo moun lan, menm si w gen yon kay, menm si w gen yon machin, Menm si w gen yon bil ki anpeche w chèche lafas de Dye, toutan ke ou pa devalorize sa w genyen an pou w valorize Bondye, paske li di li se yon Bondye ki jalou, pwoblèm sa w ke w ap pase la li pap janm rezoud. Toutan ke w poko prè pou w pèdi l, pou w di Bondye mwen m dakò pèdi tout bagay, men ban m prezans ou. Oh! Pran ministè a, pran machin lan, pran maryaj lan, pran pitit, Abraram! M ap leve w se vre. Abraram! Mwen vle pase avè w se vre, men ban m Izarak. Bondye pa chanje. Li toujou le Dye de la fwa, li toujou le Dye ki èm le sakrifis. Ka Dye et espri, e espri a lèl mande w bay se sakrifis wap bay. Men ofrann ou ka bay Bondye se lavi w. Le sakrifis de swa menm. Gad, konplètman retire ògèy nan mwen. M gon bagay nan mwen ki pa fè w plezi, retire l. Pran machin nan, pran kay la, pran madanm lan, pran relasyon an, Pran, pran pitit lan, tout sa ke m genyen, pran li, pran nanm mwen, men ban m ou menm. Give me you. Take the ministry, give me you. Bondye ap chache de moun konsa. Woy. Ay. Bondye ap chache moun ki pre. M pa ka dakò pou m asepte pou vi spirityèl mwen peri sou Ketly. Mpa yo mpa ka dakò pou pou vis pou telman ap day pandan kem gen lajan pandan kem nan bèl kay pandan m nan bèl machin pandan map byen viv fizikman men m mouri spirityèlman mpa ka dakò sa. M pa ka dakò sa. Men anpil nan nou nou dakò sa. Nou pa ka priye, nou pa ka jene, nou pa ka jwenn Bondye, men nou dakò pou al travay 24 sou 24. Kote moun tankou David yo, k ap rantre nan kavèn Adoulam, k ap rantre nan entimite, ki pral di tout tanke m pa soti ak sa m dwe soti an, paske m pa ka dakò pou m gen apèl pou m se wa, Bondye mwen m pou m se wa, Epi mwen menm pou m dakò a viv tankou esklav. Humm. Humm. Oh my God. E m santi gen anpil nan nou la. M santi Lespri Bondye ap di m anpil nan nou la. Nou dakò viv tankou se esklav pandan nou se princess, pandan nou se prince. Akoz nou pa prè pou n fè sakrifis. Akoz de bagay nou gen nou pa vle livre yo. Nou dakò pou n sòti nan entimite avèk Bondye. Nou dakò pou entimite kraze. M pa kè pou vi spirityèl la kraze. Men de m ap byen viv. De m ap peye bil mwen byen. De m ap fè konbyen djòb. Se vre ou non konbyen djòb yon depresif. Mwen vin fè w apèl non sèlman pou w rantre nan entimite e a èt ekilibre. M pa di w pa travay, m pa di w pa peye bill ou, men pa dakò pou w ap mouri spirityèlman pou w dakò viv fizikman. Kay lè t ekri, Jezi Kris di konsa ke, m ap pral ba w 3 pawòl la pou n tèmine. Jezi Kris di konsa ke, kilès k ap enkyete l pou lavi li ki ka ajoute yon ane anplis sou lavi l? Sa se 1. Jezi Kris di konsa ankò, ede m Sentespri de Dye, ede m Sentespri de Dye, ke Dye pinis le dyab. Ke Dye penis le diab. Jezi Kris di konsa ke yon moun ki vle swiv mwen, yon moun ki vle swiv mwen, fòk li as, si l kel renmen lavi li, l ap pèdi lavi li. Yon moun ki renmen lavi li, l ap pèdi lavi li. Yon moun ki asèpte swiv mwen fòk li renonse avèk lavi li. Se pa pou devalorize tèt ou sè Ketli. E pa pou mennen yon vi de fou. Non, e pa sa l di w. Men li mon li bon ou li bon li li di ou dwe gen balans ou dwe ekilibre ou pa ka asepte pou ap viv fizikman men pou asepte mouri spirityèlman ka il est ekri nou pa bezwen pè moun kap tiye kò men ki pa ka tiye nanm pa ka tiye lespri ou men moun nou dwe pè moun nou dwe krent lan se Bondye paske se li ki gen otorite Non sèlman pou l detwi kò, pou l detwi nanm e pou l detwi lespri. Al sa l ap vo boule nan lanfè. Èske nou la avèk mwen guys? Èske nou la avèk mwen? Ou pa ka pè yon sitiyasyon, ou pa ka pè yon sitiyasyon, ou pa ka pè yon sitiyasyon ki ka sèlman detwi w fizikman. men ki pa ka detwi w, ki pa ka detwi nanm ou, ki pa ka detwi w espirityèlman palan. M ap pè yon sitiyasyon k ap detwi lespri m, k ap detwi nanm mwen. Paske apre vi sa m ap viv sou tè a la, mwen gen yon vi etènèl k ap tann mwen. Eswa ke m mennen w yon paradis etènèl, eswa ke mwen viv yon lanfè etènèl. Kounye a, a ou menm, kilès w ap chwazi? Pa dakò soti nan prezans Bondye, pa dakò pèdi relasyon avèk Bondye pou yon maryaj, pa dakò pèdi relasyon avèk, relasyon avèk Bondye pou yon fyansaj, pa dakò Bondye elwanye w, pa dakò relasyon w gen ak Bondye a kraze, pa dakò, pa pè sa moun ap di, pa pè sa moun ap di, moun ki pa ka tiye nanm ou, pa pè sa y ap di. Pa pè sa ap di. Mye vo ke w pè Bondye. Krent Bondye pito. Paske se li non sèlman kap detwi fizikman, spirityèlman e nanm ou. Li lè li tan pou n konsakre avèk Bondye. Nou se limyè di mond, nou se sèl tè a. E Kris di konsa, il est écrit, si sèl la pèdi gou l, ak kisa ki lè yo ka ba l gou ankò? Èske l ap toujou itil? E nou menm nou se limyè, nou se sèl, men nou sispann klere. Rezon an, paske nou soti nan nan pwojektè a. Nou soti nan sila ki ban nou koneksyon pou nou limen an. Lè zanj lan vin vizite Jakòb, li di, Fòk mwen ale paske l ap jou. Jou pa dwe pran m, paske fòk mwen tounen ale. Fòk mwen al jwenn mèt mwen. M kòmanse santi m febli. Fòk mwen rete nan pye mèt mwen. Lejou ke w sispann konekte w avèk Bondye, ou konekte w avèk lòm. Wap devni chanel, wap mouri spirityèlman. Menm lè wap viv fizikman. Le jou ko sispann konekte avèk Bondye, sèl kou ye a lap sispann bay gou. Ou dwe gen kran, ou dwe gen kouraj lòske ou pa kapab kontinye nan ministè a akoz akoz relasyon pa bon avèk Bondye. Pou di ministè a, toutan Bondye pa banm gras poum tounen vin jwenn li. M pa m pap vin jwenn nou. Woy map pale avèk yon moun la. Amen amen.
Le jou ke ou wi ou se pastè, wi ou se ou se apot, wi ou se profèt, wi ou se evanjelis, wi ou se doktè, wi ou se nan chan, wi ou nan chant lan, wi ou nan ministè de delivrans lan, wap delivre moun yo moun bezwen delivrans. Gen bagay toutan Bondye pa fèl pou ou, ou pa ka fèl pou moun. Car il est écrit, on donne ce qu'on a. Yes.
Si ou pa delivre, ou pa ka delivre moun. Si ou pa ka libre, ou pa ka libre, ou pa ka libere moun. Menm lè, menm lè e satan ki atak ou mon frè. Menm lè e satan ki atak ou ma sœur. Menm lè e satan ki vin kraze ministè an. Bon Dieu bien. Bondye la. Gad, apati de jodi a, mwen kite ministè ke ou banm fè a. Paske ou, m pa, m pa ka renmen ministè a plis ke ou menm. Se pa mwen ki Dye a. Mwen bezwen delivrans. Mwen bezwen èd ou. Lè w ede m, m a ede moun. Paske apot Pòl di a Timote, pandan w ap ede moun, pandan w ap sove moun, men sove tèt ou dabò. M pa kab sove moun pou m ap mouri. Pafwa gen de eprèv Bondye mete w ladan l, li vin teste w, li vin sonde w, li vin pase dife a sou ou, pou l ka wè èske w renmen l plis ke ministè a, èske w renmen l plis ke entèl. E anpil fwa nou tonbe nan pwen sa. Pwoblèm rive nan ministè a, ou rete la w ap goumen toujou. Le jou Bondye wè w pou yon bagay, e pa ou k ap goumen avèk bagay la ankò. Le jou Bondye wè w pou yon pèp, se pa ou k ap fòse pèp la vin nan sèvis. Men se Lespri an k ap atire pèp la. Ka il est écrit, Apre Jezi Kris te fin batize, Bond, Lespri Bondye pouse Jezi al tante pa Satan Ledyab nan dezè a. Sa di, tout sa ki fèt, li fèt pa yon pouse de Espri. Pou w vin la, s on pouse de Espri. Pou w pa vin la, s on pouse de Espri. Ou la?
Amen, amen. Ou vin legliz lan Amen, se yon Madame Card. lespri anpou ki pouse ou. Pou pal legliz lan se yon lespri ki pouse ou. Pou fè byen se yon lespri ki pouse ou. Apot Paul di konsa, a chak fwa ke m ap bat pou m fè byen an, men gon lwa k anndan m ki anpeche m fè byen an. Sa di gon lòt fòs ki pouse l pou l pa fè byen an, pou l fè mal. Ke Dieu vous bénisse abondamment. Ke pawòl sa fè sans pou nou, ke l tonbe nan bon tè. Li pa twò ta pou gen yon ti mitan avèk Bondye. Pase plis tan, apati de jodi a, di tèt ou konsa, Jounen jodi a, plis tan m avèk Bondye, mwens tan avèk asanble a. Ke Bondye beni nou. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Amen.